Sa a se dezyèm pati granmoun nan kote l t ap swiv Sara a. Pandan Sara te nan restoran an konsa, granmoun nan te veye byen pandan Sara te leve l ale nan beny lan, epi l te tou pwofite ale nan valiz Sara a, l panse pèsonn pa t ap gade l, li t al pran yon bagay. Men sèvèz la ki te nan restoran an te pran telefòn li, l t ap fime tout sa ki t ap pase. Granmoun nan te pran bagay l al chita men Sara te rele polis. A menm moman ke l te rele polis la, ebyen, Sara te soti nan beny lan. Lè l te parèt konsa, ebyen l te fon ti chita. Apre yon ti tan konsa, granmoun nan te kontinye ap gade Sara, men li te pran pòz ke l pap gade Sara. Sara te gade nan valiz la, dam nan te di l li wè granmoun nan t al nan valiz li. Se konsa li t ap esplike l li te wè granmoun nan men l te pran telefòn li, l grava tout sa k t ap pase. Dam nan te reponn, sa pa regade w, granmoun nan pa pran anyen pou mwen. Sa pa regade m si l te pran yon bagay. Li di, Wi, men fò nou denonsye l. Sa pa ka kontinye ap pase nan restoran m. Granmoun nan di, M pa fè anyen. M pa vòlè. M pa pran anyen pou li. Li di, Mèwi, m te wè lò w t al nan valiz lan w te pran yon bagay. Granmoun nan te pè anpil. Ebyen, l te di, Men mwen, m pa pran anyen. Granmoun nan te mete de men l nan tèt, li te sote tèlman l te pipi sou li, tèlman l te pè, l te vide pipi te mouye tout atè a. Tèlman dam nan t ap ba l presyon. Lè Sara wè sa, Sara te pran afè l, ebyen l te vire do l l ale. Lè granmoun nan wè Sara t ale, ebyen li te pran wout li, li swiv Sara, li t ale. Dam nan menm te di gade kòman granmoun nan pipi atè a. L te pran yon swape, li t ap netwaye. Se lè sa a, menm enstante, polis la te parèt. Lè l parèt, dam nan di se mwen menm ki te rele polis. Men se pa mwen menm ki viktim nan. Dam ki viktim nan, li ale ansanm a tout vòlè a. men yo sòti la yo gentan ale kounye a miche te di bon eske ou wè kote yo fè li di wi li gen tout videyo tout sa miche tap fè ann ale nan swiv yo nou ka jwenn yo m pa konn ki kote yo fè se konsa yo te sòti ebyen yo te kontinye ap mache men Sara li menm li te nan nan nan yon pwen bis ansanm avèk granmoun nan granmoun nan tap fè l kesyon li te mande l kòman l rele li te di l rele tèl jan li di kote ou prale ki kote ou rete li tap mande l li tap kesyone l men li te kontinye ap pale a granmoun nan tou pè. Konsa, granmoun nan te di, Li menm se yon pwofesè inivèsite nan zòn nan. Men, fi a te mande, Men poukisa ou pa travay jodi a? Misye di, Bon, reyèlteman jodi a, m pa konnen, m pa menm konnen ki kote m ye la a pou koulye a. Se konsa l t ap pale, men l t ap poze Sara anpil kesyon, l t ap gade anwo, l t ap gade anba, l di li pa konnen kote li ye vrèman. Ebyen, se konsa yo te nan palad la toujou, yo t ap pale, men polis la ansanm avèk dam restoran an te dèyè yo, yo potko ka jwenn yo toujou, yo t ap chèche. E konsa l t ap kontinye kesyone l, men dam nan te pè, l te di, Sispann poze m kesyon e sispann kontinye ap plede gade m, paske m santi m pa byen. Pa pèsiste m epi pa kontinye ap gade m anpil. Se konsa sa t ap pase, ebyen, yo potko parèt, menm sou yo, yo pat menm wè kote yo fè. Men misye te kontinye ap gade fi a soti nan pye ale nan tèt. Fi a te fèmen 2 zye l, ebyen li te yon ti jan pè toujou, men granmoun nan t ap gade l. Se konsa fi a te voye zye l li wè yo, li di men yo, men yo, men yo, men yo nan konpren bis la, ebyen se menm moman sa a kote bis la ta pral parèt. Lè bis la parèt ebyen Sara te monte, granmoun nan te monte bis la tou. Yo di kèt, yo ale, nou pap gen tan jwenn yo. Men polis la te di, n ap kontinye swiv yo a pye, ebyen fò nou jwenn yo pou sa ka pa kontinye nan zòn nan, fò nou pran misye. Se konsa l te pran telefòn nan, l t ap montre videyo tout sa granmoun nan te fè. Misye te pran telefòn nan, l ap gade lè granmoun nan t ap foure men nan valiz la, l di wi. Sa a se kont prèv pou m arete misye, M wè sa Misha ap fè vrèman, l ap vòlè moun nan zòn nan, annou pati dèyè yo. E konsa yo te pati men yo te rive yon kote yo te gentan desann men granmoun nan te desann dèyè Sara men yo te wè yo, yo te kouri dèyè yo. Men granmoun nan t ap mache dèyè Sara yo menm yo t ap swiv li, l te di kanpe, kanpe, kanpe. Li t ap veye ebyen yon opòtinite pou l te mete men sou granmoun nan. Videyo a poko fini mezanmi pa bilye nan pral jwenn twazyèm pati a sou paj Facebook la. M ap kite l disponib pou nou sou paj Facebook la, istwa a poko fini. Si nou ta bezwen konnen ki sa k pral pase, ki reyaksyon, ki sa moun y ap fè, ebyen, ki sa granmoun nan pral fè Sara, ebyen n ap jwenn li sou paj Facebook la. Pa bilye abòne, pataje, like, kòmante, n ap retounen.